Nèg yo ap jwe ap yap betize. Jan nèg yo ap fonksyone la a, pa gen anyen de eleksyon y ap fè la a ditou pou pèsonn lòt moun non. Se vre antre Michel Martelly anndan peyi a panike tout lavalas yo, men pa gen eleksyon pou Martelly antre la a pou pre prezidan, pa gen eleksyon, Martelly pa ka kandida daprè konsèy elektoral sa yo fòme a. Lwa elektoral la pa pèmèt ke Martelly kandida prezidansyl. Se chantaj nèg ap fè wi. Lwa elektoral sa pa pèmèt Guy Philippe kandida la prezidans non. Se chantaj nèg ap fè wi. Lwa elektoral sa pa pèmèt ke Jean Ernest Muscadin kandida la prezidans wi. Se chantaj nèg ap fè wi. Mwen gentan twòta pou Muscadin. Si l ta vle kandida petèt li te kandida. Fò l te gentan bay demisyon l 6 mwa lavanse pou pi piti wi. Yo fè sa pou Muscadin bay demisyon l. Depi l bay demisyon l kounya l tou deyò, deyò, deyò nèt wi. Li pap ka antre ankò wi. Lè sa a Nenel Cassy pral taye banda nan Miragwàn nètalkole wi. Peyi a vandu wi. Si nèg yo pa konprann peyi a frajil la pou 3 nèg sa yo met tèt yo ansanm la pou yo chanbarde lè choz pa gen anyen non paske Martelly se vre Martelly gen moun dèyè l ki konpetan ki kapab ki gen fòs ki devwe ki nan tout sikou peyi a that's it Guy Philippe gen moun Guy Philippe pa gen fòs pa gen apui yo fè l twòp menas Guy Philippe epuize Muscadin gen moun vrèman konfyans men Muscadin pa ka fè anyen Si Muscadin kandida kiyès li pral vote Muscadin kiyès li pral m kandida kote li pral pase pou l kandida la a li pa ka kandida Muscadin pa ka kandida avèk lwa elektoral sa a nèg gen anpil moun nan peyi a m ap di nou verite a ki pa vle peyi a stab ki pa vle gen eleksyon ki pa vle gen stabilite yo poko prè pou eleksyon gen anpil moun ozetazini ki poko prè pou eleksyon yo kandida oseda oubyen a la prezidans yo pa gen sufizamman lajan ou pou gen pye yo sou tè. Yo pa ta vle peyi a gen stabilite, gen eleksyon ladann. Yo gen de kandida epi a etranje ap chache kòb toujou jiska prezan. Ou wè yon moun sa ta vle peyi a chanje? Yon moun ki gen tps, k ap dèyè tps Ozetazini ta vle peyi a chanje? Si gen stabilite pap gen tps non. Yon moun ki gen azil Ozetazini, si peyi a gen stabilite, li pa gen rezon pou mande azil la, y ap cancel, y ap deny li wi. Yon moun ki refijye Ozetazini, si peyi a stabilite nòmal, yo pa p ka ba l refijye ankò, y ap oblije ranfouse l nan peyi l wi. Yon moun ki vin nan imanitèryen pa yo, si peyi a stab, nòmal, se pou 2 zan l te vini, l rete, rete nan peyi a, y ap oblije ranfloure l wi. Nèg yo pa ta bezwen peyi a chanje tou. Bon yo ta pito Etazini, yo ta pito Iran vin kraze Etazini. Ou konprann? Nèg yo nan manti, fòn konprann tout nèg yo nan manti la kounye a peyi a perekilite. Menm nèg an Ayiti yo ta vle peyi a stab, si peyi a stab pou yo ka kenbe pouvwa pou tranzisyon, fò toujou gen dezòd, enstabilite, ensekirite pou yo toujou kenbe pouvwa, pou yo toujou rete nan san pouvwa. Si peyi a gen estabilite, tout bagay nòmal, yo pa ka kenbe pouvwa toujou. Chak nèg lan entèrè pèsonèl yap defann la kounya jaka se devan tout moun la wi. Tout bagay sa yo kap fèt la, lale nan entèrè rejim lavalas la kap kenbe pouvwa nèt al kole. Ou pral gen yon endividi kouwè gouvènman defakto ki genyen Didier Fils Aimé ladann nan kounya la kap kenbe pouvwa, kenbe pouvwa, kenbe pouvwa jiskaske yo prè yo poko prè. Si yo fè eleksyon lap chape nan men yo pap fè eleksyon. Alò, sèl solisyon ki ta genyen, se pou, kit se Muscadin, kit se Guy Philippe, kit se Michel Martelly, ranje kò yo pou yo goumen, se goumen li ye tonton! Si Michel Martelly pa konnen se goumen li ye, se pou li retounen, revizite kay li ye, kay li, retounen Ozetazini, se pa sa k manje l. Wi! Michel Martelly ap pase trè mal anba men Lavalas. Lavalas ou pa al. Michel Martelly pa fè anyen lè diskresyonèl. Li pa konn sa k pral fèt la. Gon gwo bagay ki pral fèt kont li la wi. Gen de gwo bagay k ap manipile kont li la wi. Misye ap jwe, misye ap chante, l ap chante, l ap bagay, li tounen, se li k tounen, fò l tounen, li pa ka pa tounen, li pa konnen l ap tounen, l ap tounen. Se jwe misye ap jwe. Rejim nan pap jwe non, tranzisyon pap jwe la, rejim nan defakto a pap jwe la. Pa gen jwèt la. Kale je nou louvri je nou pa gen jwèt la. Y ap pale de eleksyon, e da kiyè lè eleksyon? Men menm mwen mwen menm mwen pa wè gen eleksyon la kounye a la. Si nèg yo pa ka fè referandòm pou yon lòt konstitisyon. Se referandòm dabò ki pou gen nan peyi a dabò. Sa vle di pou gen yon prezidan, yon vis prezidan. Chanm depite pa gen chanm sena. Period li fèt deja depi sou prezidan jovenel moise vini fè pèp la votel kounya di pèp la men eske w dakò w pa dakò that's it lè w fini a referandòm lan kounya w pral pale de eleksyon pa gen kote pale eleksyon la menm jounen jodi a tout moun kap pale eleksyon se jilbrèt li ye pral gen eleksyon lavalas pral kraze l pral kreye ensekirite kreye dezòd pou eleksyon pa janm fèt yo poko prè pou eleksyon. Yo pap fè eleksyon. Yo pral revoke yo bay anpil moun kanè pou retire kò. Yo pap kite pèp la chwazi. Se yo k pral chwazi dabò. Nou pa konprann sa k ap fèt la la. Kale je nou, ouvri je nou la a kounye a. N ap detwi yon peyi. Chak gen enterè. Sa k Ozetazini ap ranje kò yo pou yon enterè pèsonèl pou yo ka rete Ozetazini oubyen y ap prepare kandidati a la prezidans ou o sena. Yo poko prè pou sa. Yo pa gen pye atè pou sa. Fò peyi a ret nan menm sitiyasyon salte, pwomiskite, grangou, soufrans, lapèn, tribilasyon, salte, en, dezòd, jiskaske yo prè. Alò, men w ap wè nan ki sa nou ye jounen jodi a la. Si Martelly pa konprann ke ki te Martelly, ki te Don, ki te Martelly, ki te Jean Ernest Muscadin, ki te Guy Philippe pou konprann, pou yo met tèt yo ansanm kounye a pou chanbarde vakabon sa yo la. Pa gen pòt de sòti la non. Peyi ap fè 20 tan konsa. Yo gen 36 zan, pral gen 20 tan ankò. Pa fè w 56 zan, mwatye de syèk. Se nan sa ou pral la jounen jodi a la. Pa gen jwèt nan bagay serye. Wap wè yo rache zòrèy lòt, ap fè lòt manje, l fè dezòd, fè lòbèy. Bullshit. Tou sa se pou perdure situation pou KP a nan gagann. Kale je ou. Kale je ou pèp ayisyen. Nou pran nan 3 wa. Ou menm Martelly sou poko près ou poko konprann se goumen liye kounye la fout retounen ozetazini. Ou menm ki fis ou pa konn klè kounye la ou pa gen moun ou pa gen fòs pou goumen a vakabon sa yo kounye la pa gen tèt ansanm kounye la kontinye al manje lam avèk pwason sale nan pestèl. Ou menm Muscadin ou pa konprann ke jwè ap jwè kont ou kounye a fòk gen lanbèy, yap fè lanbèy ke w kandida, ke w paka kandida, lwa elektoral la defann Muscadin kandida. Pou l kandida fòk l retire kò l, si l retire kò l ap tou deyò, deyò deyò nèt. Alò di m sa w panse? Si w pa konprann li pou w reyini la a, pou n 2 tèt, 3 tèt sa yo reyini pou n sove peyi a anba rejim sa kounya la, se sa kala ka wè l. Period. Osi senp ke sa.